li menm li ye alò li ta viv lòtbò avèk madanm li alò piske ebyen chèf imigrasyon yo yo ap depòte moun yo pran madanm li ebyen li menm li pa deside kite madanm li sa son bagay ki vrèman ebyen nou te kapab di fò medam mesye ebyen e se la a nou kapab wè ki travay oubyen nan ki mezi lanmou li menm li fò n ap remake sitwayen sa ki chita avèk yon dam wouj sila a alò li menm li se yon dominiken non sèlman li konfime pou nou ke li menm li se yon dominiken e anplis nou menm nou wè plizyè karakteristik lakay li. ki pèmèt ke li menm e nou kapab di moun sa a e sanse yon dominiken. Alò nou menm ke pa bò kot pa nou, nou pa t ka gade l e jisteman ansanm avèk je chanèl nou pou nou te kapab di ke li se yon dominiken e non sèlman li gen karakteristik li gen lakay li ki pwouve nou ke li se yon dominiken ebyen li menm ak pwòp bouch li, li avwe ke li se yon dominiken. Nou ta pral fè ti entèvyou ansanm avèk li e li pa vle pale epi madanm li tou pa vle ke li menm li pale. Alò nou byen di wi selon jan ke yo menm yo. esplike nou ebyen se pandan ke yo pran madanm li ebyen li menm li deside vini avèk madanm li e fè tèt li pase ebyen pou yon ayisyen ebyen li deja nan bis la pou ki li kapab ale avèk madanm li medam mesye nap fè nou viv ebyen kòman sa li menm li ye se yon dominiken ki nan bis la ansanm avèk madanm li ebyen ki ayiti medam mesye nan moman ke nou konnen pandan abinader li menm lap depòte ebyen tout ebyen ayisyen ki nan peyi li medam mesye alò se sa.

Men kanmenm kanmenm, nou te deja pwomèt yo ke n ap vini, e tankou jan m di nou an, baz de done a rich, li vrèman rich, e menm si nou gen 3, 4, 5 bis pa jou, nou mwen te kwè menm si nou fè 2 semèn, 3 semèn, nou p ap ka fin pran tout moun sa yo pou nou voye lakay yo. Ebyen nou mande tout Ayisyen konsekan yo mobilize, patisipe avè nou, rele nou nan 35 65 50 62 oubyen 40. 81 65 38 87 pou ke w kapab ede nou pou nou kapab vin avèk plizyè bis pou nou kapab satisfè tout moun sa yo e tout moun sa yo rele dyaspora ki ap ede mwen pou m fè kalite gwosè travay sa se vre mwen genyen volote Se vre mwen gen detèminasyon, men si dyaspora a pa te avè m, pou yo te ban mwen mwayen, pou m te lwe bis, pou ke m te fè mayo sa yo, m kwè ke nou t ap pase wont ak tout volontè a. Pandan m ap remèsye dyaspora, m ap remèsye Fouco, m ap remèsye moun afè m osi. Izi, n ap remèsye Mara, n ap remèsye Efron Bertho, n ap remèsye Pouce Ladyol. Sa vle di tout vwayaj sa yo se Pouce Ladyol ki ban nou 2000 dola depi lotrejou nou wè m ap fè tout pakou yo e ki pèmèt nou fè mayo. Nou remèsye Madam Yanick tou ki te ban nou 25 mil dola ayisyen ki pèmèt ke travay sa li rive sou tout popilasyon an. Ebyen ou menm kap tande nou la, ou ka toujou sipòte nou pou nou kapab mete plizyè bis a la dispozisyon frè sa yo avèk sè sa yo. La gen yon moun ki ap soti Beladè pou rive Wanament e kap desann nan wout tout kote. Nou avèk yo, menm jan ke dyaspora yo avè mwen, menm jan tout medya an liy yo, yo renmen mouvman nap fè a, menm jan tout jounalis yo ki pèdi tan yo, yo kite kay yo,

Pou l retire Ayiti nan sa l ye a. Nou depòte depi samdi.
La depi 18 oktòb. Non nou pa jwenn okenn leta ki akonpanye nou.